Epi map antre lakay mwen epi se pandan mwen nan wout lan konsa epi mwen wè yon pikòp, yon pikòp Hilux e dènye modèl, yon bagay yon vwati de luxe, mwen vire devan m, kounye a lèl vire m panse se yon machin kap vire pou. Ou te a pye ou menm?
Non mwen m sou machin pa m. Ou te sou machin pa w? Wi m nan yon Kia Sportage ane 2017, vit tente. Lèm wè machin nan kwaze devanm mwen panse son machin kap vire epi m ralanti nan moman kem ralanti an epi se le moman m wè 4 nèg desann nan machin nan menm kote yo desann nan epi tout nèg yo rale zam yo brake kounya m vin pa gen okenn maj de manèv ankò m oblije kanpe non m t avèk yon lòt patnè yon lòt ti patnè men ki nan lakou lakay mwen ki sanse rete nan yon kay. Pa gen mi ki separe kay yo. Yo te kidnape l tou? Yo te yo te pran m ansanm avèk li. Ah se li k te vin la. Se li k te vin la dènyèman.
Egzakteman. Ah ok, m raple m. Trè byen, trè byen. Se li k te vin la dènyèman. E lè lè mwen menm m pran misye m soti avè l, se paske misye se yon yon piti k toujou la avè m, li toujou ap rann mwen sèvis, ou konprann? Misye toujou ap fonksyone avè m bagay sa yo. Trè byen. Kounye a m soti avè l, m di l m pa vle pou bouyon an tonbe nan machin nan. E m di misye la, an n al avè m, l ap kenbe bouyon pou mwen. Epi, efektivman, lè nou ale, nou fin achte bouyon an, m sot nan restoran an, m achte bouyon an, misye kenbe bòl la nan men l, epi m ap antre, m ap, m pran wout lan pou m antre lakay mwen. Men, pandan m ap, pandan nou nan wout lan konsa, epi, epi m t ap pase mizik, bagay sa yo nan machin nan, epi, epi m wè machi, pick-up lan kwaze. Li li vire devan m. Alò l pa li li vi. Bon bon fon ti kanpe.
M vle w ap esplike moun yo esplike moun yo byen. Wè.
Ou t al achte bouyon an ki kote? Mwen sot achte bouyon an nan Dèlma 33. Dèlma 33. Ok. Mwen menm mwen pran wout ki men pou mennen vè Piblen. Pou m al soti, pou m al pran wout pou m pase nan Vieux Mitchel pou m tonbe bò OAVCT paske m pral Dèlma, m prale Taba bò Bèlmat. Ok, pandan mwen rive nan Dèlma 65, alò gon gon ang, se swa w fè 65 oubyen w ale dwat. Mwen menm m prale dwat nan Foste Premye a pou m al soti, m al soti bò Lise an epi pou m pran wout la m kontinye vè Piblen, m travèse pou m ale. Se le moman mwen wè pikòp lan ap vire. Mwen panse son machin kap vire kòmsi se pa yon machin. Bagay sa pa nan tèt mwen ditou afè kidnaping. Paske mwen menm fenomèn kidnaping lan m te panse son bagay se se de moun ke yo sible yo kidnape ou konprann. Donk epi lèm lèm wè machin nan vire a m kanpe. Epi se le moman m wè 4 nèg desann a zam, yo brake. Pandan m sou volan, sèl sa m di, Shit! M di, sa k pase la? M kanpe, m wè e pa lapolis, e pa anyen. Dayè m pa ann afe a lapolis, m pa ann afe a ankenn moun. E m just kanpe. Lè m kanpe, men m ale pou m fè yon manèv pou m mete machin nan sou bak. M gentan fè yon bak. Men nèg yo tèlman gentan rive pre m, m pa gen ankenn maj de manèv ankò. M oblije kanpe. Lè m kanpe, epi misye di, Ouvri pòt la! Nèg ki nan bò pa m nan di, Ouvri pòt la! Kounye a men pòt la te lòk. Misye gentan eseye ouvri li yo li paka ouvri li dim ouvri pòt la si w pa ouvri map tire w nyan m oblije m oblije delòk machin nan epi m ouvri pòt la menm kote m ouvri pòt la misye pouse m sou volan li pouse m epi l di pase dèyè pase dèyè l pouse m m pase nan mitan 2 kousen yo yo travèse m dèyè lòt piti a menm yo gentan rale misye tou yo pase misye dèyè men yo mete kounya m vin nan mitan mwen menm m pa gen anyen ke m ka fè kounya lè map gade lè map gade sèn nan epi m di mesye sak pase sak pase Yo di talè w pral konn e ti yo vre m ti yo m pa menm siwo menm bagay wap pale la bagay m di a bon kisak pase kounye a epi m di misye ann pale yo di nou pa lè n rive nap pale kounye a epi m m on ti jan rilaks kounye a la m oblije tempo bagay m rilaks epi map priye Ki wout ou wè yo fè avè w? Men lè yo pran m nan efektivman m wè yo vire machin nan yo tounen nan menm wout dèlma 33 yo pase yo pase devan senlwi avè m lè yo pase senlwi yo tonbe dèlma 19 Epi mwen m lè m vin wè m wè yo pran wout lè yo tonbe sou wout aewopò yo pran wout pis la avè m mwen gen kontwòl tout sa yo lè m pase devan ti pòs dèlma 3 a mwen tout la yo m wè yo tonbe nan 18 mwen wè men lè m rive bò nan are a channmas bagay sa yo mwen wè men yo tonbe sou gran ri kounye a se lè m rive sou bisantnè kounye a la yo di m konsa oh epa tèt nèg sa yo t anlè toujou tout nèg tèt nan fouk kounye a epi m bese tèt mwen epi yo mete yon zam dèyè kou m kounye a yo antre avè m. Men m pa t vrèman ka idantifye paske m pa vrèman, n pa t konn Vilaj de Dye. Donk se nan Vilaj la? Wi, se nan Vilaj la wè la avè m, men m pa ka kache sa ankò. Donk, se lè m ap soti mwen wè se nan Vilaj paske yo mete m devan Jeskyo a. Lè m ap, lè yo mete m deyò, epi gen de nèg a zam epi yo di m konsa, travèse lari an, monte nan ri Charewon. Se lè sa m vin, m vin kòmanse ap di kèt, se la m te ye. Metan, lè w rive, sa k pase? Bon, lè m rive andedan epi lè m rive yo mete m nan yon ti chanm. Kounye a la a yo di. Rele moun, kounye a yo pran telefòn mwen. Lè yo pran telefòn mwen, yo gade kontak, tout bagay, yo wè tout kontak nan telefòn mwen, m te gen foto, ou konprann, yo wè tout bagay nan telefòn mwen, kounye a yo di, a, mesye, misye yon ti milat li ye bay, misye yon nèg anwo bay, pale, y ap pale, y ap bay blag antre yo. Lè a m di, non mesye, se yon malere, but m just flanè, m nan lari a menm jan avè nou, relax, bagay sa yo, bagay nan pale, pale, pale, kounye a yo di, non, bagay la, depi w la, e lajan l ye, e bagay sa yo, kounye a, tonbe pale, epi kounye a yo di m. M kòmanse, yo kòmanse ap fè kontak, yo di pou m rele moun lakay mwen. Kounye a premye m rele yon moun, epi m di men sa k pase, men sa k pase, fè kontak yo pou mwen. M pa t rele madanm mwen, m pa t rele, m pa t rele, m pa gen manman, m pa gen papa. Dayè manman m mouri, papa m mouri, m di nèg yo sa tou. M di mesye e pa anyen k serye, m gen dwa nan lari a la nou wè m, nou wè m fre bagay men se pa anyen k serye bagay sa yo. E ann pale, ann rilaks men nèg yo pa vle, nèg yo di m se rele moun, si w pa vle mouri la rele moun lakay ou pou yo pote kòb.

Yap mande kob men ou konnen pa gen moun ki gen kob sere tout moun se mande yap mande prete ou konprann bèlmèm kite kanpe tou kite fè anpil efò se kob lap chèche prete li pat gon kob sere pat gen oken moun ki gen kob lakay konnya nan chèche chèche chèche yo vin jwenn yo komanse ap jwenn kob konnya men lè lè yo vin brilem nan se lè nan samdi. Kòb la pou kòb la poko ka rive. Sou 3 jou?
Non sou 2 jou.
Sou 2 jou ahan. Yo dim dayè moun se 24 èdtan yo gen la dayè pou e bay malere nap regle la pou dat sa epa kòb poko ka vini nou pral kòmanse baw santans ou epi apati de la moun mwen moun mwen yo kòmanse kòmanse choke ou konprann kounya lè yo boulem nan epim fè foto a m voye m voye ale men yo pa wè lèm fè foto a. Men erè ke m fè m pat m pat efase foto a sou galri telefòn nan epi yo di pa te gentan fè foto m di wi bon mesye nan eta nou mete m la m oblije fè foto pou moun lakay mwen wè kounye a yo di non nou pat ba w dwa pou w te fè foto bagay sa yo kounye a lè sa m pran kenepòt 17 kalòt sou plas sou plas tèlman nèg yo nèg ap bat nèg y ap bat mwen kounye a kèt m di mesye m pat konnen men jan bagay la ye la m oblije met kò m deyò m ap fè m ap fè demach tout kote m ap rele rele fanmi m ap tcheke ap mande prete. Pou yo jwenn kòb pou yo bay. Paske yo te mande, lè yo kòmanse yo konnen yo mande yon afè de 300 mil dola, 500 mil dola ayisyen. Kounye a, gen yon bòfrè m ki t ap pale, l di, bon, kote nou moun pa jwenn kòb sa a nan moman sa a la a, nou pa gen kòb sa a. Kounye a, yo di, enben talè nou pral konnen si moun nan pa enpòtan pou nou. E lè l mouri n ap konnen, n ap konnen nou ta sipoze jwenn kòb bagay sa yo. Pale, pale, moun y ap chèche kòb. Lè, lè, lè misye vin rete, yo di a konbe kòb misye ka rete. Misye ba yon tarif e yo te fache anpil. Yo di yo kòb sa son monnen li ye bagay yo pa nan bagay kòb yap pale a la menm. Nan tout lè sa yo nap pran kout zam yap bat nou bagay sa yo yap maltrete nou. Men menm rezon pèsonèl ki fèm vini la bon detay sa yo mpanse mpanse tout moun bay yo deja. Men li enpòtan pou nou te konn istwa.
Wi li enpòtan pou nou te konn istwa lan. Eksplike nou gen lòt mesye ki te pase la. E mesaj mwen te vle fè pase paske lè m soti nan men ravisè yo, lè yo fin bay kòb, demach fin fèt, kòb bay, kounye a la epi madanm mwen pèsonèlman te mande m pou m fè yon foto, pou m fè yon foto voye ba li paske li pa p viv Ayiti. Li te mande m pou m fè yon foto voye ba li men lè m fè foto an, mwen fè foto an andedan lakay mwen. E foto sa m panse nou genyen l, m panse foto a sou tout rezo sosyo yo tou. Men foto a yo atribye l avèk de kidnapè, de bandi bagay sa yo mete l menm kote avè l. Paske se yon moun ki fè foto a, se yon moun ki fè foto a mache. Nan sans li fè foto a mache li pa t fè l kòmsi de movèz fwa. Li fè l kòmsi pou l di ke. Nap di kidnaping nan pa egziste, son bagay ki egziste men kouzen madanm mwen yo kidnape sa palan mwen li menm avèk yon kouzin mwen men son polisye li ye li lagel nan gwoup polisye epi kounya l de moun kòmsi polisye tout moun ap fè foto a mache epi foto a rive de nan men seri de moun ki pa menm pran sans yo pa menm tande voice lan tou paske misye te akonpanye foto a avèk yon voice moun yo pa tande voice lan. M ya akize 2 moun ki tap rann nou sèvis nan moman an tou. Epi mwen menm tou yo mete foto m nan menm kote avèk moun kap fè kidnapin.
Egzateman.
Donk kounye a la mwen. Gen moun ki wè panse ke ou te nan kidnapin. Wi non men moun ki konnen m. Moun ki konnen m pa kwè.
Men moun ki pa konnen m. Se nòmal yo pa konnen yo wè vizaj mwen ou konprann. Epi foto a pat tèlman clean tou pase m fè l nan yon moman kote m soti nan yon pakèt kalamite ou konprann sa m di w la. M te pase la pou rezon sa yo, pou lemonn konnen ke mwen menm se mwen ki te viktim nan. E pi se konsa bagay la pase. M sanse viktim 2 fwa. E pa ou konnen nou n ap viv nan yon peyi kote ke moun pa gen reparasyon. Dayè mwen m te fè tout, m te pran leson m ale lajistis, mwen ale dcpj, komisarya, m fè tout rapò, tout bagay.
Ou gen yon bòs, ou gen yon la. Ou konprann? Ok.
Mentnan, e yo te remèt ou machin nan? Machin nan, yo vin remèt li aprè. Men, mwen menm m te vin yon ti jan detache de bagay sa yo. Paske, lè, lè yo, lè yo, lè yo libere m nan, moun lakay mwen tèlman pè, yo pa vle m rete Pòtoprens. Paske nan may moun yo, yo panse kòmsi se yon konplo, yon bagay kòmsi moun ki ka fè yo pran m. Ou konprann? Men mwen menm.
Mwen wè se pa yon konplo li ye. Paske nèg yo nan lari an, yo ka pran nenpòt ki moun. Nenpòt moun ka viktim nan bagay sa a. Ok?
Donk mwen, se sa k fè m di, m pa pral doute de moun paske kote m soti an la, e Bondye k mete m deyò. Menm lè te gen kòb, si pa t gen Bondye, Louko, m t ap mouri. Ou konprann?
Paske nèg yo te kòmanse bat ou.
O, nèg yo te kòmanse bat mwen anpil. Nèg yo bat mwen anpil. Premye lè m antre a, nèg yo bat mwen anpil. E m pa gen anyen pèsonèl a nèg yo. Yo di sa tou yo pa gen anyen pèsonèl avè m. Se kòb yo bezwen. Ou konprann? So, m pa pral di s on moun ki te fè on kout bèt sou mwen pa renmen bagay sa ditou. Donk yo vin bay machin nan e pa la swit? Wi, pa la swit yo vin bay machin nan. M panse se se vandredi, e yo di vandredi? M panse mèkredi an yo bay machin nan daprè enfòmasyon yo. Men moun ki al pran machin nan yo pa yo pa di m, m poko gen vrèman enfòmasyon kòman yo fè jwenn machin nan. Paske mwen menm machin nan pa t pou mwen. Machin nan se pou on zanmi m li te ye. Ok lè yo pran machin nan yo pran sèvo machin nan yo vòlè batri machin nan yo pran yon pakèt bagay nan machin nan. Ebyen tèt chaje bon enben ok m byen kontan ke w pase donk nan maten deba se su ke ou twomatize kanmenm hein. Wi anpil paske menm dòmi m ap dòmi lè m di m wè bagay sèn sa yo ap dewoule devan m epi menm wè sou ap gade menm menm poko ka geri toujou menm poko bon. Ou pase moun yo vrèman moun yo te moun yo te fè tout sa yo te genyen m ta di w kòmsi fanmi m la li menm se de moun kòmsi m ta di w ki depanse tout avwa yo e yo yo menm prete tou yo mande prete tout kote ou konprann gen dèt pou nou peye tout sa. Ti patnè ki te ansanm avèk ou a wi li te pase la li te di ke se ak yon stil de bagay yo boule men wi sa vle avèk kwiyè plastik yo limen yo de zam brake sou ou de gwo zam zam ke m poko janm wè nan fim mwen menm. Epi yo brake sou nou, yo di n lonje men nou. E si ou fè yon erè, ou ta kite l fè yon fla, ou detache men w, y ap rekòmanse avèk yon lòt nan men w. Ou konprann? Sa l w ap gade la a, kote wè m boule la a, se dènye bout lan lè l ap tonbe. Dènye bout lan. Paske fò l tonbe pou l tonbe nan men w pou l boule nèt. Mwen m fè yon, mwen m te ale pou m fè yon bagay kounye a epi l tonbe la a kanmenm. M pa t vle kite l tonbe nan mitan. Konya epi lèl tonbe la epi se li ki kwit la wap gade pou wè jiska prezan li poko ka. Donk yap boule kriyè plastik plastik la nan menw wi men dènye dènye pti pwent ki rete a nan menl lan kel paka kenbe li menm wi eh li lagel li lagel poul tonbe nan mitan menw mwen menm mte rale menm lèm li tonbe la lèl tonbe la epi se lik kwit la wap gade se lik pi grav la nan tout pati yo ou konprann. So kom si franchman. Son tet chaje.
Enben e kenbe la mon frère. Kenbe la ok kenbe la. Alors e raple non paw anko. Non pam se Despinas Markel. Mwen se pa fanmi Lespinas. Mwen panse ou se moun Gonayiv. Trè byen trè byen trè byen trè byen trè byen. Enben dako kenbe la ok. Ok. Epi trè prudan donk fè atansyon. Men louko nou gon bagay ki yon ti jan enteresan paske nou menm la jiska prezan la pou nou mete machin nan deyo se kob. Nou gen anpil dèt, nou gen anpil bagay, pa konnen mwen menm bon peyi dayiti ou konnen son peyi ki pa gen reparasyon, nou pa ka al okenn kote, lè mwen ta ale m ale dcpj m fè tout rapò yo men m pa met espwa sou leta kòm si l pral ban mwen reparasyon. Pa gen reparasyon e nou menm nou sanse nou sanse viktim e n viktim nan tout sans pa konnen si m ka kite yon nimewo telefòn. yon moun de bòn volonte, de bòn fwa ki ka vle fè yon bagay, si l ka toujou kite yon nimewo telefòn, si l ka toujou fè l, men gwo bagay tou, mwen menm m pa pral resevwa bagay nan, m pa pran randevou nan men kenn moun, si yon moun ap fè yon bagay,
non, e sa m ap di w, si gwo moun k ap fè yon bagay, l ap fè l volontèman, men pa gen kenn randevou k ap pran, pa gen kenn randevou k ap pran, si yon moun ap fè yon bagay, l ap fè l volontèman, l ap fè l.